Komin yo, komite a te gen 7 moun ladan. Kisa Kitanago a menm vle di? Kitanago, li soti nan menm pwovèb ke m di w ke n abitye itilize nan peyi a, depi Ayiti egziste, nou di Ayiti pa fè yon pa Kita, yon pa Nago. Sa vle di, kote Ayiti ye a, se la l ap rete. Li pap janm avanse. A chak moman kew di yon ayisyen Ayiti ap chanje di an Ayiti Ayiti pap fè yon pa kita yon pa nago ki vle di Ayiti pap janm chanje kotel ye a e kita se non yon tribi afriken ki te repite kòm yon gwoup trè donan nago se non yon lòt tribi afriken ankò ki repite kòm dè gran bagarè. e ki toujou ap goumen. Or, mwen menm m te pran lide sa, m di, n ap pral fè yon pa kita, yon pa nago. Sa vle di n ap pral lye 2 ekstrèm yo. N ap pral rankontre ansanm. Ki vle di, an nou fè yon pa kita, yon pa nago. Ki vle di, ansanm, Nou òganize nou pou nou fè yon bagay pozitif pou peyi a. Se sa Kitanago. E si yon moun ta vle di Kitanago a ka tradui kòmkwa yon pa an avan e yon pa an aryè? Non. Lè yo te di, M pa fè yon pa kita yon pa nago, li te vle di m ap fè yon pa devan, yon pa dèyè. Se sa l te di. Men jodi a Kitanago vle di, devan. Kitanago vle di, ansanm nou kapab chanje. Kitanago vle di tout pwoblèm nou kapab rezoud li jodi a, se sa l vle di jodi a. Èske pèp la te konprann siyifikasyon mouvman sa a? Wi, paske se sa k rive ki fè ke menm si yo pa t antre filozofikman, men yo konprann demach la se ann ale devan e se yo menm ki pote li. E fò m di w se san lajan, san ankenn echanj antre nou. E fò m di w. Tèm Kitanago a pa t egziste anvan. Se aktivite sa ki vin mete mo Kitanago a. Te gen mo Kita, te gen mo Nago, pa te gen mo Kitanago. Jodi a la, a chak fwa ke yon moun bezwen konkou lòt moun, li di an nou fè yon Kitanago. Men depi ki lè menm nou kòmanse planifye Kitanago a? Nou kòmanse planifye li Septanbre 2012. Nou derape ki lè? Premye Janvye 2013. Lèziwa. Nou rive Wanament 27 janvye 2013. E ki dat nou te repase Pòtoprens? Nou te Pòtoprens, si m pa twonpe m, se te 16, m pa gen nan memwa m, se te 16 janvye. Henri Nicolas se moun ki te imajine vwayaj kita Nago a ki te kòmanse premye janvye 2013 nan koumansman ane a pou rive nan bout li nan 27 jou 27 janvye 2013 Yon lòt jou nou va pale plis sou kesyon an Pou Kilti Karayib Mwen menm se Serge François Michel.
Bonjour, ap koute la Voix de l'Amérique ap emet depi Washington DC. Se twazyèm e dènye edisyon nou pou jodi mardi.

Didn't your mother teach you not to sneak up on a lady? I didn't see a lady, I saw a Hitchcock movie. Oh, oh. Vwa aktè nou sot tande la a se vwa yon aktè ameriken dorijin kibèn e non li se Tony Plana. Li tèlman jwe fim sinema ak seri pou televizyon isite Ozetazini nou pa konnen nan ki chapit pou nou kòmanse lè n ap pale de li. Lè m di nou sa, li gen yon palmarès sinematografi ki pi long pase yon boulva. Pou nou ba ou yon apèsi sou karyè manch long sa, n ap di li jwe nan fim polisye, fim mafya, fim diktatè latino-ameriken e nan de seri televizyon ki ba li yon kokenn popilarite sou teritwa ameriken an, an palan de Resurrection Boulevard e seri televizyon a sansasyon Ugly Betty, yon seri kote li jwe kòm papa America Ferrara, akote bèl aktris e chantez amerikèn Vanessa Williams. Enben, mezanmi, se aktè Tony Plana ki envite nou aprèmidi a nan yon paj lavi a isit Ozetazini. That's what I loved about Meddling Mom. She is a very stubborn woman, your mother. Anvan nou antre pi plis nan karyè Tony Plana, n ap di li te etidye Ar Dramatik nan Akademi Royal de Londres pandan plizyè lane e se presizeman pou rezon sa ke, Premye kesyon mwen poze li, nan ti konvèsasyon nou te gen fas a fas nan Studio 45 Lavwadlamerik la, se poukisa ou pa t chache jwenn yon wòl James Bond? Ou te gen yon ti pwoblèm ak san britanik petèt? Kesyon sa a te pran l odepwouvi e li te kòmanse repons li a ak yon gwo ekla ri.
Bueno, es que en ese tiempo era muy joven.
Tony di la, se paske nan epòk sa a mwen te jèn anpil e kounye a mwen pran laj. Sa k komik nan kesyon sa a, sèke pandan mwen te nan dènye ane detid mwen ann Angletè, yon Ameriken ki te pèdi nan kapital la te vin mande mwen enfòmasyon e lè mwen te fini ba li enfòmasyon li te di m nan ki kote ou soti nan Angletè. Alòs sa mwen te pwofite de moman sa a pou m te pale de sa k te pase isit Washington ant mwen menm ak aktris prensipal Fantom de Lopera ki se yon Britanik dayè. Mwen eksplike Tony ke menm jan avèk li, aktris sa a te di mwen, Mwen konnen ou soti ann Angletè, mwen pa ka plase ou egzakteman nan yon vil. Setalò ke m te reponn, Gen yon rezon pou sa, madam, se paske mwen renmen imite aksan moun. E Tony Plana pa t pèdi tan pou l kalifye m de enpostè. Ann tande kijan sa te pase. I know that you are from England, I cannot exactly place you in a city Yo konn teste, es porque señora I am an imitator, I'm not exactly a lawyer I'm an impostor Kèlkeswa siksè aktè ki gen gwo renome yo ranpòte nan sinema, siksè sa chita sou premye pwodiksyon ki te ouvè pòt la pou kite yo pase, antre nan plato tounaj la pou lapremyè fwa.

Se ke yon semèn apre defèt sa, mwen antre nan yon sal. Mwen te antre nan yon sal e mwen rankontre ak pwodiktè Taylor Haddford. Mwen te pale avèk li sou pwojè sa. Apre l te vin envite m retounen pou fè chita pale avèk li epi avèk aktè Richard Gere. Bagay yo te byen pase e se lè sa a yo te vin envite m nan premye gwo fim nan karyè mwen, an palan de An Officer and a Gentleman. E se fim sa a ki te lanse m e plase m sou sèn nan nan Hollywood e sa te vin ouvè yon pakèt pòt pou mwen. Mwen pa kache di w sa eksperyans sa vin chanje ekwasyon an nèt pou mwen paske anvan sa chak fwa mwen t al fè odisyon moun yo te konn di siyen sou lis sa men apre sa chak fwa mwen ale lòtbò a chak fwa yo wè mwen yo di ou vle kafe ou vle chita la mèsi anpil dèske w vini. You are the most exciting, prosperating woman I have ever met. I never thought I'd feel this way again.
N ap raple ke aktè Tony Plana ki te pase wè nou nan Lavwadlamerik anvan li t al onore yon envitasyon nan Lamezon Blanch, te ranpòte yon twofe pou wòl li kòm Ignacio Sanchez ou Papa Ogri Beti an 2006. N ap retounen ak plis toujou yon pwochèn fwa sou aktè ameriken dorijin kibèn Tony Plana sou Lavwadlamerik. Pou yon paj lavi a Ozetazini, mwen se Sergio Rodriguez.

Sa gen lontan depi kesyon ap poze pou konnen kijan moun ki avèg fè tande pi byen pase moun ki pa avèg yo. Rezilta rechèch yo jwenn sou kesyon sa a kapab genyen yon enplikasyon nan tretman moun ki gen pwoblèm pou tande.

Pou verifye enfòmasyon an, byolojis Inivèsite Maryland la avèk kòlèg li nan John Hopkins University te itilize yon teknik revèsib stimilasyon ki vize kenbe sourit ki wè e ki tande nan yon fè nwa total pandan yon semèn pou fè yo konprann ke yo avèg.
Nou te vle konnen èske si nou anpeche sourit yo wè, ebyen l ap afekte fason yo tande. Nan fen semèn nan, chèchè yo te transfere sourit yo nan yon chanm espesyal kote yo te kòmanse tande yon sèl nòt mizik san pran souf pou teste zòrèy yo donk si yo te kapab tande byen. Chèchè yo answit mezire repons newolojik sourit yo. Rezilta a te fantastik, dapre pwofesè Patrick Cannol. Yes it surprised us because during this age if you would alter the. Wi, nou te siprann anpil. Rezilta te siprann nou akoz pandan laj adilt si n kapab rive modifye nan yon rechèch sistèm tande yon sourit epi fè fason l tande a ebyen li menm li kapab pa chanje men dekouvri si w anpeche yo yo wè fason yo tande a kapab chanje se yon gwo bagay pou nou. Sourit yo devlope plis koneksyon newolojik e kapab fè yon diferans ant yon son brut avèk yon son ki pa fò anpil.
Animal ki grandi nòmal yo pa t kapab tande son sa yo alòske animal ki te viv nan fènwa te kapab distenge son sa yo. Donk, yo te pi bon nan distenge frekans son yo. Cannon di pandan ke sourit ki tande byen yo retounen nan vi nòmal yo kèk semèn aprè, ebyen etid sa a, ki pibliye nan jounal Neuron, demontre ke sèvo adilt yo kapab bobine mwens kontrèman avèk sa chèchè yo te kwè. Lefèt ke nou fè sourit yo avèg pwovizwaman, Cannon di, li kapab posib pou n chanje sikui sèvo yo pou jere son yo pi byen. Answit, pwochen etap la kounya, chèchè yo se pral pou yo travay pou fè chanjman ki pèmèt sourit yo tande a dire pi lontan. Daprè Canol, rezilta yo jwenn nan etid la kapab ede nan trete moun ki gen pwoblèm pou tande. Rezilta a kapab pote espwa pou anviyon 360 milyon moun ki gen pwoblèm tande. Se te Sante yon nasyon, richès yon nasyon, yon segman kote nou pale de maladi k ap trakase lemond. Malgre pwogrè ki fèt nan domèn syantifik la, mwen se Jean Robert Philippe.
Mèsi bokou Jean Robert Philippe ou toujou sou Lavwadlamerik e se dènye edisyon nou pou jodi madi 11 fevriye 2014 la. Kounya, nouvèl sou vedèt yo avèk Marie-Louise Pierre.
Mezanmi bonswa, aktris Shirley Temple Black, star sinema Hollywood ane 30 yo e ki te vin yon diplomat ameriken, mouri yèswa, li te gen 85 an. Shirley Temple te kòmanse danse e jwe nan kòmansman ane 30 yo. Li te deja selèb lè l te gen 6 an. Li te jwe nan 40 film. Nan ane 74, li te vire nan diplomasi. Prezidan Gerald Ford te nonmen l anbasadris nan Gana e apre dezan, li te vin chèf pwotokòl. Nan ane 1989, Prezidan George Bush Père te ofri l pòs anbasadris Prag. Se te yon pòs sansib ann Ewòp de Lès. Shirley Temple mouri. Li te genyen 85 an. Yon lòt kote, se konsa tou aktris Julia Roberts an dèy. Li pèdi yon demi sè l ki rele Nancy Moats. Daprè pòtpawòl medsen lejis la, Nancy mouri dimanch swa nan yon kay ki pa kay li byen sur. Yo te jwenn kò Nancy nan yon benywa chaje ak dlo. Bò kote l, yo te jwenn preskripsyon medikaman avèk yon lèt swisid. Gen yon pakèt rimè k ap sikile ki fè konnen Nan seremoni Oscar ane sa, aktè Leonardo DiCaprio pral pran pri kòm meyè aktè pou wòl li te jwe nan fim Le Loup de Wall Street. Daprè nouvèl yo, se yon repòtaj ki tap pase sou rezo televizyon pa kab cnn epi yo tap dekouvri pwosesis kijan yo fè statyèt yo prezante bay aktè yo epi oditè yo tonbe sou yon gwo sipriz, kamera al zoom sou yon plak byen dore kote yo te ka li Academy Award Tou Leonardo DiCaprio meyè aktè The Wolf of Wall Street 2013 Mezanmi pa gen moun ki ko konnen sak pral pase paske seremoni an pako fèt Pou nou fini mezanmi yo wetire stati de Sir Justin Bieber ki te ekspoze nan Musée Madan Tussauds a Nan New York, anpil moun panse se akoz konpòteman vedèt la, men se pa sa, se akoz gen plizyè milyon fanatik ki te fè foto bò kote estati sa, donk yo abime èv la. Jeran mize a eksplike jounal New York Post kijan se desevan, men yo espere yo pral kapab ranplase estati a trè pwochènman. Nouvèl yo fè konnen estati Justin Bieber yo fè siksè paske Yo deja ranplase stati li te genyen nan Musée Los Angeles la pou menm rezon an. N ap kanpe la ak nouvèl sou vedèt yo mezanmi. Randevou yon lòt fwa sou Lavwadlamerik. Mwen se Marie Luce Pierre.
Lavwadlamerik depi Washington, kounye a nou pral Miami nou pral jwenn Pierre Nazon Beaulière k ap prezante nou Diasporama kote minis finans la Wilson Laleau te fon kout pye nan wikenn nan Miami.